Si m di nou yon bagay, èske n ap kwè m? An n poze nou kesyon. Èske n panse yon fi kapab ansent pou yon bèt? Pran ti chèz ba nou paske m pral rakonte nou yon istwa, n ap sezi. E si se premye fwa w vin sou chanèl la e si w poko abòne, pa bliye abòne epi l gratis. Klike sou ti klòch lan pou w ka jwenn tout videyo m yo lè yo sòti. Kounya la, pran ti chèz ba w la ban m di w, ban m rakonte w yon istwa. Ti dam sa a ke n ap gade sou ekran la, se yon ti dam ki gen 17 an. L ap viv nan peyi Filipin. Ti dam sa a te leve yon jou, li te wè vant li kòmanse ap vin gwo. men l pa t kapab konprann sa k ap pase. Li te kòmanse gen malèz, li t ap vomi, epi l te menm gen kranp nan vant li. Kounye a la a, tipit lan rele papa li, li di papa sa k ap pase. Papa a di konsa, A, ki non se kèk ti vant fè mal ou genyen? Men, li pa t panse mennen ti dam nan lopital paske l pa t grav. Jou ap pase, chak jou ki rive, chak jou ki vini jou pase vant lan vin pi gwo mezanmi sa kap pase kounya la ti pitit lan tèlman boulvèse li pa konn kisa poul fè epi fanmi an kòmanse ap bal pwoblèm yo vin panse ke se ansent kel ansent se yon moun ki ansent li an kachèt el pa vle bay verite a ti dam nan kòmanse ap kriye. li vin vrèman chagren. Se konsa ke l te mande papa a pou mennen l al wè yon doktè pou l al fè yon sonografi pou l kapab wè egzakteman sa k ap pase. Papa a pa fè ni de ni twa, papa a leve yon jou, li pran ti dam nan, y ale nan klinik, y al fè yon sonografi. Kounye a la, lè l rive nan klinik lan, yo poze l kesyon, Poukisa w vin fè sonografi depi epi lè w ansent, ti dam nan di vant mwen ap gwo lontan sa, men m pa konnen kòman m fè ap gen gwo vant, kòman vant mwen ap gwo, m pa gen mennaj, m vyèj. Moun yo stil pa kwè l toujou bat paske yo wè vant li. Kounye an teknisyen an fè sonografi an. Lè l fini, li ba l foto rezilta sonografi an. Nòmalman l bal rezilta a men l pa di l èske se ansent èske l pa ansent men li wè yon bagay nan vant li. Mezanmi nap sezi kisa yo jwenn nan vant ti dam nan banm moutre nou. Mesye! Èske nou wè imaj sa ki sou ekran an? Ki gen fòm yon pwason. Se sa ke yo wè nan vant ti dam nan. Yo wè yon pwason nan vant ti dam nan. Sa vle di ke li ansent pou yon pwason. Kounya la a bagay la kòmanse boulvèse yo plis. Kòman pou fè ansent? Se yon pwason ke yo wè nan imaj sonografi ou. Tèt li cho, li pa konn sa pou l fè, kounya li tonbe kriye. Kounya la a, epi teknisyen an di konsa, ale, ou pral wè doktè ou nan 2 jou, ale lakay ou. Kounya, lè yo rive lakay yo, yo lonje imaj sa a, yo lonje foto sonografi a bay rès fanmi an. Tout moun met men nan tèt paske yo poko janm wè yon bagay konsa. Men, granmoun nan rete li di, An, m sonje yon bagay. M konn sa k pase ki fè w ansent pou pwason. Granmoun nan di, Lè w te piti, m te toujou ap di w pou w sispann al benyen nan rivyè toutouni. Menm lè w vin gran ou pa janm sispann. Chak fwa w pral benyen nan rivyè ou toujou al benyen san pantalèt. Se sa k fè ou ansent pou pwason. Mezanmi! Granmoun nan panse ti pitit lan ansent pou pwason paske l te konn al benyen nan rivyè san pantalèt. Èske nou menm nou panse yon bagay konsa ka fèt? Ki de bagay ou tande mezanmi! Se olye pou w ta kriye se ri ou ri wi. Mezanmi! Kounya la! Jou rive, li lè pou y al wè doktè pou yo konnen egzakteman sa k ap pase. Men, anvan m ba nou rezilta sa doktè an pral di, m ap fè nou konnen ke pèp Filipino a se yon pèp ki sipèstisye menm jan avèk Ayisyen. Nou wè gen yon pakèt bagay ke nou genyen nan kilti nou, dèfwa nou panse ke yo se verite ke yo ye men nou pa janm wè yo men nou kwè ladan yo. Gen anpil bagay nan kilti Filipino a. ki sanse fè yo sanble avèk nou. Se yon pèp ki sipèstisye anpil. Se sa k fè granmoun nan panse ke ti pitit lan ansent pou pwason. Hum! Kounye a la, lè jou an rive, y al wè yon doktè. Lè yo rive kot doktè a, doktè a mande sa k genyen. Papa a di, Pitit la ansent pou yon pwason. Doktè a rete l souke tèt li epi l ri. Kounye a doktè a di, M pral gade pou m wè kisa k ap pase, pou m wè kisa pitit lan genyen. Kounye a l ouvri konpitè li, l al gade sonografi an. Lè l wè bagay sa, li sezi. Li di, O, kòman sa fè fèt? Paske li wè pwason an, li wè yon foton pwason devan je l. Li di kòman fè sa? So sa doktè an fè, li voye pitit lan al fè yon lòt tès ki pou konfime eske sa l wè a se sa. Lè tès la vini, kounye a la, se lè sa li di moun yo, a nou pa bezwen enkyete nou, pitit lan pa ansent. Ooh! Gon chay ki sot sou do granmoun nan ak tout ti dam nan paske yo konnen ke yo li pa ansent. Men, sa ki tris lan, li pa ansent men li gen yon bagay ki grav tou. Ti pitit la se yon fwi bòm ke l genyen nan vant li, se sa doktè an di. Men, sa k pase ki fè vant lan vin gwo konsa, depi lè ke l te gen fwi bòm lan, yo pa t konnen ke se yon fwi bòm, Li te piti, men chak jou k ap pase fribòm nan vin pi gwo. Se sa k fè, pitit lan vin gen vant li ki gwo nan eta sa paske se fribòm nan k ap grandi. Se konsa, doktè an te ba yo kèk tretman pou yo suiv, konsa tou li te di yo se operasyon. Aksyon pou pitit lan fè pou l retire fwi gòm nan. Kounye a la, yo kòmanse ap swiv tretman, pitit lan ap swiv tretman pou l ka retire fwi gòm nan. Atlis, nou konnen ke se pa ansent ke l ansent, se pa yon pwason ki nan vant li, ni l pa t ansent an kachèt, epi li pa pral fè yon ti pitit pwason. Si nou te renmen videyo a. Pa bliye abòne epi kite yon ti kòmantè pou mwen. Pa bliye share video a nan group kèlkeswa kote nou vle a epi like li si nou renmen video a ok. Se te Magdala sou Tag Kreyol. A yon lòt lè.